Bonsoir Mesye Fritz, byenveni sou Black Motivation. Aswè a se yon plèzi pou n akeyi Mesye Fritz ankò, yon gwo vayan gason k ap fè yon gwo travay nan kominote ayisyèn nan. E n ap swete tout fanatik nou yo, ou menm ki poko abòne a chanèl la, abòne a chanèl sa a paske gen anpil bagay ke nou pral pale, nou pral pale de topik ki trè enteresan kote ou kapab aprann paske se la, se nan chanèl sa a ke ou ka aprann tout bagay ou ta vle konnen. Mesye Fritz, bonswa, byenveni sou Black Motivation ankò. Mwen di bonswa avèk pdg nou Robinson Riyad e mwen osi salye gran piblik lan e tout manb dekipaj lan e kòman dirèj kap tande la e ki vle di mwen salye nou kòman dirèj nan menm amou lan se sa nou toujou fè ki vle di nou pral pale de yon topik ki trè enpòtan nou ta swete ke ou rete branche e koute e pi sa nou pral di an ki trè enpòtan. pou ou menm pou kapab aprann de sa tou. Mèsi e ke n ap pase avèk an Mesye Wilson. Alò ke jodi a nou pral pale de yon sijè ki trè enteresan, paske nou pral pale kòman pou lè w tande yon enfòmasyon, anpil anpil enfòmasyon k ap veyikile nan kominote pa nou an, men se fos enfòmasyon yo ye, men enfòmasyon sa kapab fè yon moun twe tèt yo, enfòmasyon sa a kapab fè yon moun pann tèt yo, men kòman pou tande yon enfòmasyon pou konnen kilè enfòmasyon an vrè e kilè l pa vrè. Se sa ke nou pral pale avèk ou menm aswè a, m swete ke Fritz se moun moun pral tande, paske lè w tande enfòmasyon ou pa kouri di enfòmasyon an vrè, fò w gade ki sous enfòmasyon an e ki moun kote enfòmasyon an soti. Vwala.
Trè byen. E m kwè ke li enpòtan pou ke nou verifye chak enfòmasyon ke nou tande. Pase ke gen anpil manipilatè, manipilatris ki ap bay yon seri de fo temwanyaj ki pa fyab. Ki vle di, yon seri de enfòmasyon n ap tande e se pral pèmèt ke nou menm k ap tande a Nou ka kouri vit, kwè nan sa ke moun nan ap di an, e poutan li pa fonde, li pa gen yon baz, epi tou se yon fo enfòmasyon ke li ye, epi ou menm ou pran enfòmasyon sa a, ou kòmanse pataje l, e ou wè ki gwo danje sa gen ladan l. E sa fè ke li enpòtan pou ke ou verifye tout sa ke ou tande, pou konnen si l vrè oubyen si l fo. Pase ke, sitou sou rezo sosyo yo, sitou sou sektè relijye yo, Etc. Sela vle di ke fò nou kapab byen si ke enfòmasyon an nou tande a, eske l bon oubyen l pa bon pou n konsilte l, pou n konn si l va bon. Paseke li enpòtan pou ou menm e pou lòt moun k ap tande w osi. Pou yo kapab konnen ke eske moun sa k ban m enfòmasyon an eske l serye oubyen non. Li trè enpòtan. Vwala. Alò genlè moun yo enfòmasyon an ke moun yo ap bay pou ka fè buzz paske gen anpil moun ki konnen enfòmasyon an pa vrè men lap pataje l pou ka gen plis view nan Facebook ou nan Twitter nan Stengram nan sa vle di ke moun nan pataje enfòmasyon sa yo pou ka gen moun kap gade l paske san l pa verifye li menm sa vle di lè w pataje yon enfòmasyon ki pa vrè sa vle di ou kreye pwoblèm nan sosyete a ou kreye ou kapab touye moun ou kapab fè moun malad ou kapab fè moun fè kriz kadyak paske gen enfòmasyon Ki pa vre ke kelkeswa gen moun politiko lidè a, moun nan politik, gen enfomasyon ke wap tele jounalis yo tou tap bay anpil enfomasyon, se apre moun nan fin bay enfomasyon an li vin konnen enfomasyon an pat vre. Sa vle di ke kòm wap santi w ke si w bay yon enfomasyon ki pa vre e nan gade ke depandan de koronaviris la gen anpil moun kap bay e fos enfòmasyon e de vaksen an sa vle di ke e misye fè nou konnen gon gon istwa kote sa pase nan kò nan anpil moun yo paske gen kap di e vaksen an pa bon vaksen an touye moun vaksen an bay sa men ni lè wap gade ke vaksen an ka gen kèk moun ki pran vaksen an kote vaksen an pa al avè moun yo men si gon popilasyon gen si gen 30 mil 30 milyon moun pran vaksen si gen. 50 50 moun ou 60 moun ki gen ki gen yon pwoblèm sa vle di ke vaksen yo pa ka di vaksen an pa bon èske ou dakò avèm Fritz? Wi m konplètman dakò avèk ou paske vaksen an li menm se se pou bati imin sistèm ou ke yo ba ou l paske yo konnen byen depi viris la vin sou ou l pa jwenn Defans ki pou ki fight avèk pou ki goumen avèk li lap frape w atè li ka menm tuye w menm men gen anpil moun ki pran plezi nan pataje fo enfòmasyon pou yo di w ke viris vaksen sa se mak de la bèt yo bay anpil fos enfòmasyon yo menm fè w konnen se yon leman gen moun ki lap fè esèy kole yon bagay sou yo pou yo montre w kote ke se yon leman sa se fos enfòmasyon Paske li pa yon verite. Paske gen yon sektè k ap travay pou gen moun, pou ki fè moun yo pè pou yo ke pou yo pa al pran vaksen an. E sa s on tip de kanpay de, kòman dirè sa Will sa, ki pa fyab, ki pa kanpe sou anyen. Tu vwa? Mwen menm ki dwa poko pran l, men si w pran l, li fè w byen. M pa kwè lap fè onkenn anyen ankò sou sela vle di ke vaksen an m pa kwè yo tap fèl pou tye half nan popilasyon an gen moun ki di konsa ke vaksen sa li pral detwi yon ka nan popilasyon an aprè yon tan m pa fin kwè sa paske sa e fo enfòmasyon gen moun kap pataje enfòmasyon pou fè w pè pou pa al pran vaksen an e si tout fwa ke ou menm ou konprann byen Manipilatè sa yo ou kwè ladan yo ebyen wap rete ou pap janm pranl epi non sèlman ou pap pranl epi ou pral fè lòt moun konnen menm fo enfòmasyon sa ke w jwenn nan ou patajel avèk lòt moun ou pral fè lòt moun pè kanpay sa son kanpay ki pa kanpe sou anyen. Alò map diw youn nan kankou lè yon moun bay enfòmasyon anvan ou konnen enfòmasyon an fò gade kredibilite moun nan. Paske nan rechèch fòk gade ki moun ki sot enfòmasyon an, eske moun nan, ou gade background moun nan, gade sa moun nan ye, paske ou pa ka nenpòt moun ou di yon bagay pou m kwèl, paske m gade ki moun ou ye, e ki eksperyans ou nan domèn nan, e ki, e malgre si w ta yon syantifik, ou soti yon bagay, ou soti yon, paske fò m al verifye l tou, fò m gade eske sa w di a se sa l ye, eske gen enfòmasyon ki di ke, eske se ou menm sèlman ki vini a, paske pou enfòmasyon vrè, fòk gen lòt moun ki kolabore avèk ou menm pou wè èske èske li gen done syantifik de sa w di a, èske sa pa al anpil. Paske e sa fè ke lè w tande yon moun ka medsen moun sa di ke m pa ret avèk yon done ke vaksen an pa bon, vaksen an pou touye tout moun, sa vle di ki moun li ye? Premye kesyon w ap poze tèt ou, ki moun li ye? Ki krediblite? Ki kote l soti? Eske kominote syantifik la konn misye, konn moun sa? Eske konn moun sa? Eke son moun ki vreman trè koni nan mond la, tout moun respekte nan san, eske son moun tout moun respekte? Lè nou di tout moun respekte, sa vle di son moun ki fè anpil rechèch nan domèn nan, se anpil moun yo konnen, malgre ou fè anpil rechèch nan domèn nan, gen lòt syantifik ki pral dèyè w, ki pral konnen ke eske ou konnen, eske enfòmasyon sa, eske m ka duplicate enfòmasyon sa, eske m ka fè menm rechèch ou fè a, sa vle di pou m gade Eske enfomasyon sa valid? Paske gen anpil moun paske paske nèg la di w se li se yon syantifik li soti yon bagay ke pou konnen kò nèg la paske nèg sa se yon doktè li ye e paske eske ki nèg li ye eske eske ki rechèch li soti deja kisa l fè pou m konnen ke rechèch sa l soti a enfomasyon sa l soti a li gen krediblite paske premye bagay ou gade krediblite moun nan ki fè rechèch la fous. Wi definitivman se ke non sèlman e. Majorite de fwa, anpil fo enfòmasyon sa yo, yo vini sou YouTube. A vrè di, nou konn tande anpil ladan yo, e se pa verite yo ye vrèman. Anpil enfòmasyon gen dwa a chèche, epi yo pa vrè. Gen moun ki di, bon, m te wè l nan, m t al gogo l. Eske w pran sous, bon vwala anpil moun mete konfyans yo nan Gogo, lè yal Gogo yon bagay epi tou yo di w men sa yo jwenn nan, men sa yo jwenn, enfòmasyon sa se li vrè pase mal Gogo l m jwenn li. Gen anpil enfòmasyon nan Gogo ki pa peer review, lè m pale w de peer review a, gen de moun ki do, ki nan domèn nan, ki gen eksperyans nan domèn nan, paske ou ka jwenn enfòmasyon, sa vle di ke mwen gade ki moun ki ekri enfòmasyon sa nan nan Gogo, ki krediblite moun nan, paske sa vle di ke lè w jije yon, lè w gade yon dokiman, An menm tan ke nan rechèch, m gade kiyès ki ekri l. Eske moun sa se yon moun ki fyab? Eske enfòmasyon an fyab? Eske eske moun sa ke e ki ki ki renome moun sa nan nan domèn nan? Eske si m ap pale de si m se yon sikològ, si moun nan se yon yon medsen nan lòt branch, eske l gen eksperyans nan nan nan field sa l ap pale a? Eske l gen eksperyans nan nan bagay rechèch tankou e tankou e sa m ap pale sa l ap fè a? Eske pa yon jès moun ki jès, yon jès yon moun soti konsa, moun nan wè moun nan pa soti nenpòt kote, li pa règle enfòmasyon, li di son doktè li ye, li di son avoka li ye, li di son pastè li ye, li di kèlkeswa domèn moun nan ye a, son politisyen li ye, ki moun li ye? Eske eske moun sa se pa li pa gen tandans avèk pase fos enfòmasyon deja nan nan nan mond la deja? Majorite dè fwa, yo itilize feblès pèp la pou yo kapab fè kapital yo. Se konsa mond lan ye. E ke, pa egzanp, nou wè nan sektè vrèman relijye a, nou wè gen anpil nèg yo se son de manipilatè ki pran Bondye yo a pwòp pou fè pwòp enterè pèsonèl yo. Yo pa vrèman eksplike vrèman sa labib di men yo plis mete afè pèsonèl yo imajine w gen anpil moun vrèman ou wè k ap viv de fason ke w wè yo kwè nan bon yo kwè nan lidè yo tout sa lidè yo di se sa yo pa janm al verifye. Ou konprann? Map gade anpil nèg yo la sou rezo sosyo a, m wè nèg yo, nèg sa yo se maketing yap fè, se makèt yap, se kòb yo, yo vin fè, e pa nèg ki vin ba w pawòl la pou sove. E sa, fò nou fè anpil atansyon, paseke pou yon nèg Robinson rete yo di l pou rele l papa, e kote labib entèdi ke Ou pa sipoze rele moun nan papa. E nèg la pran plezi lè w di l sa. E non sèlman yo pran moun yo, yo manipile yo, yo fè moun sa yo, kòman dirè yo fè moun nan vin pwopriyete yo. Yes. Imajine w. Se sa fè ke li enpòtan pou ke ou menm, lè w fin tande yon bagay, fò w fè rechèch pa ou. Pa sèlman rete kwè, wi pastè m di m. Ki sa pastè w la ye? Ki krediblite pastè a? Ki kredibilite pastè la?
K ap di w konsa men sa l, men sa pastè m nan di. Non, ou menm, ou gen devwa pou al verifye sa l di a èske l fè sans pou ou menm. Ou konprann? Pa mete konfyans ou. Pase Dye di sa, pa mete konfyans nou nan lòm. Li di w sèl moun ki ou merite ki merite pou mete konfyans li nan li se Dye. Men majorite dè fwa èt imen an plis kwè nan pastè sa fè ke nou jwenn yon sosyete ki degrade de fason parèy pase moun nan fin kwè Nan sa moun, tout kèlkeswa sa moun nan di l, li rete kwè, li rete, kòman dirè j, li manipile pa moun nan, epi moun nan genyen l, moun nan genyen konsyans li, moun nan dirije konsyans li. Non! Ou menm pèsonèlman ou gen yon rechèch pou w fè. E sa fè ke Labib di, il fò ke w chèche wayòm Bondye a. Pèsonèlman ou sipoze chèche wayòm lan. Se pa yon moun pou ki chèche l pou ou non, ou menm pou ki chèche l. Ebyen, pou w konn kòman pou w chèche l, Ou bezwen kite Lespri Bondye a dirije w pou ka fè l. Men se pa yon moun, yon èt imen ki pral ede w chèche l, se ou ki pou chèche l premyèman. Alò kòm ou pale de sektè relijye a, e m konn ap tande de enfòmasyon ke nèg yo ap pataje, m mande kòman moun yo fè kwè ladan l. E m konn poze kesyon an, m ap repon kesyon an, m di kòman moun, m konn kòman yo kwè ladan l paske gen yon bagay ki manipilatè, ki brainwash moun nan, Yo kreye yon pè nan sosyete a, sa vle di moun nan pè ke moun nan, sa vle di ke se konsa ke pou l manipile moun. Wap wè moun kap manipile moun sa yo, yo pa renmen moun ki gen twòp lespri. Paske yo pran yon bann moun ki menm jan avè yo, non ki pi ba pase yo, e moun sa ke yo panse ke moun sa paka, e moun sa pa gen dwa kesyone yo tou paske youn nan bagay. Depi yon moun di ou pa ka kesyone li, m gen pwoblèm a sa. Paske se pa kesyone, kòm kòm pale, m konn pran egzanp de Socrate, Socrate di pou yon moun, yon filozòf grèk, li di pou yon moun konnen, fò w kesyone. Paske si w wè ou pa ka kesyone moun nan, moun nan pè kesyon, moun nan pè kesyone paske legliz sa a, nenpòt nenpòt kote, nenpòt e pa sèlman legliz, nenpòt kote òganizasyon an, ou pa wè moun nan pa vle ou kesyone li, sèke li plas ou pa la. Paske lè moun nan pè kesyon, sa vle di li pè. Fòl ta ouvè idou pa gen dwa poze kesyon li ka pale nenpòt jan paske se sa ke nèg a kreye yon anbyans kote ka manipile moun li pou yon sektè moun ke li panse anpil moun ki vilnerab map mande ke kòman moun sa yo nan òganizasyon kòman yo fè kwè nan bagay sa kòman yo fè kwè map gade map tande kèk enfòmasyon m di Sa k pase? Èske moun sa yo nan lespas? Èske moun sa yo ap viv sou tè sa a? Paske m ap gade ke gen anpil moun ki pran plèzi nan manipile moun pou yo ka fè rechèch yo, pou yo ka fè, pou yo ka fè lajan fout. Yo, se sa fè ke yo itilize feblès pèp la pou yo kapab fè sa pou yo fè a. E pase ke yo, yo plis renmen lè moun nan, vwala, lè moun nan pa gen konesans lan, Yo ka manipile moun sa pi byen. E sa fè ke nan peyi nou sitou nou wè kòman bagay yo fèt. Nou viv li. Eske se peyi nwa yo sèlman ki fè sa? Yo manipile moun yo plis. Nou kapab di sa. Pase ke nou wè lè yon pèp mank dedikasyon, Ebyen m kwè ke moun yo moun sa yo pi kontan toujou pase ke lè vin gen twòp lespri gen twòp kesyon k pral poze moun yo pa renmen sa ebyen vwala jan ke nou tande pdg nou di an lè yon moun pè kesyon sela vle di ke gon bagay lap kache li pa vle ke w konnen ou konprann pase ke li enpòtan pou poze kesyon li enpòtan ke lè w fin pa konprann yon bagay, pou konprann li se kesyon pou poze pou ke ou ka konprann li. Men si ke ou pa ka poze kesyon gon pwoblèm. E si ou pa ka poze kesyon, plas ou pa la. Yes.
Pase ke devwa pa ou menm etan ke yon moun kap aprann, fòk ou fòk ou poze kesyon pou ka konprann. Pou kapab konnen vrèman eske sa moun nan ap di a gen verite ladan l. E sa fè ke an Ayiti nou wè ke gen anpil moun ki anbrase fo pwofèt yo Fo pwofèt yo mèt fè sa yo vle wi son pwofèt li ye men kisa ki di ki revele ou son pwofèt li ye e valè sa nou wè yap fè a eske yo vient de Dieu fò moun nan ta byen pran sans li poul ta konnen paske sil te chèche wayòm Bondye a li patap antre nan kondisyon pou l di konsa ooh fo pwofèt sa a bon li bay bon bagay epi moun nan vin kwè ladan l e ki vle di m swiv anpil m swiv anpil e pèp la pa janm fè okenn alemye ou fè moun nan achte 2 boutèy soda ou fè moun nan benyon avèk li ou menm ou di w beni Map gade bagay sa yo m di oh mon Dieu gadon pèp kap peri pa fot de konesans. Youn nan bagay tou m wè yon nèg pran dlo met nan bouch li lap dlo nan bouch li ap voye sou moun nan moun nan ap ouvè bouch li map mande kote pèp la gade yon pèp ki vilnerab epi moun nan pran plèzi li kontan paske si w al nan asanble sa yo Fritz yap mete w deyò siman ladan yap mete m deyò paske gen oganizasyon ladan Depi zye yo ouvè, yo pa bezwen w. Non. Yo bezwen moun kote yo ka manipile paske si yo pa ka manipile w yo pa bezwen w. Paske yo di nèg sa a ou pa, sa vle di ke talè yo fè yo fè yon konplo pou yo di ou menm son son dyab ou ye. Ou son moun ki voye bagay paske nèg la moun yo pa vle moun k ap kesyone yo paske se sa ke nou wè Nan kominote pa nou, dènyèman m tande yon bagay la, bagay de kat idantite an Ayiti. Nan gade ou ke kat la, gen yon bagay ladan l, moun yo retire kat de malòt yo, yo retire bagay la. Sa vle di kat sa, se pou fè ou deja vote, ou deja gen, ou deja gen tout bagay. Sa vle di gouvènman deja kontwole w, gouvènman deja, sa vle di ke gen anpil moun nan kat idantite sa k ap bay moun fos enfòmasyon epi moun yo retire ti bagay la, sa vle di yo wè moun nan fou paske Lè w gen yon kominote, moun yo plis pa edike, yo pede nenpòt bagay yo di, yo tande nan radyo, nan keswa menm jounalis w ap tande, ki krediblite jounalis la? Eske jounalis la se pa yon enfòmasyon l ap bay paske li gen enterè l ladan li? Epi tou sa w tande, pa kouri pataje l. Paske lè w jwenn yon enfòmasyon ou pataje l nan bagay la, ou kreye pwoblèm, ou kreye panik. Paske yon moun ka fè yon kriz kadyak pou l se yon enfòmasyon w tande, li pa vre non. Li pa vre.
E gon enfòmasyon ke, sa vle di moun nan ka batay ou ka tiye moun. Sa vle di chak enfòmasyon nou tande l, l enpòtan pou nou konnen ki moun li ye. E kèlkeswa lidè ke w ap swiv la, si w pa vle w kesyone l, rale kò w la. Definitivman.
Li trè enpòtan pase ke gen anpil manipilatè vrèman n ap swiv yo. E nou wè ke nèg yo, kòman dirèj, parèt kòm yon pi gwo chèf relijye. Pa egzanp, ou wè w ap swiv byen, Pou yon nèg pran 2 jèn fi li met kanpe bò chè li epi pou l bay yo chak yon bag epi li di yo ke pou jèn fi sa yo rele l papa e non sèlman l ba yo bag la li di l ap pran swen yo l ap ba yo tout sa ke yo bezwen pou jiskaske yo fon yo gen yon relasyon kisa sa sa sinifi pou ou menm ann serye Sela vle di ke nou gon pèp ki pa chache edikasyon fèl avan epi ki plis pa janm al vrèman fè yon etid apwofondi vwala pou chèche konnen eske sa kotem ye a eske gon verite ladann pase ke Humm pèp ap peri pa fot de konesans pase ke moun enfomasyon enpotan e non selman vreman peyi ki pov yo nou wè yo plis pran moun sa yo yo manipile yo e non selman nou jwenn gouvènman yo e ki pèmèt ke peyi a vin pi pov pa ekzanp yo neglije pou yo kapab enfome pèp la Epi pou yo rete pou yo fè kapital yo. Depi yon peyi
pa mete an priyorite edikasyon pou pwòp pèp li, sela vle di ke yo vle toujou rete pèp sa a anba pou yo ka manipile l toutan. Politisyen yo fè sa, majorite politisyen fè sa. E si nou ta pran byen nan. Kòman ke politisyen ayisyen yo itilize pèp ayisyen an, si nou fè yon bon jan analiz, n ap wè nou pa t ap janm al vote pou youn ladan yo ditou paske yo pa la pou ede w vrèman, yo la pou yo kenbe w nan povrete a pi fon.
E youn nan bagay ki, e medya tou, medya jwe yon gwo wòl tou. Ou ka pa bon, ou peye medya a kòb, gen kòb ki tonbe, fòk gen ti kòb pase. Nou pa gen medya.
Paske, e sa li ye, paske medya a, sa vle di, pèp a tande medya. Paske lè w gade, e m ap di tou, gen anpil moun k ap fè, nan ki kreye chanèl nan youtube, lè yon moun di sa nan youtube ou wè l, Ki moun ki ye an? Ki moun ye nan youtube la? Paske m pa vle al nan youtube al gade yon enfòmasyon, al gade nan wikipedya ak yon moun yo gade enfòmasyon pou di enfòmasyon an vrè. Ki moun li ye? Paske nenpòt moun ka moute nan youtube e fè yon enfòma e kreye yon enfòmasyon men ou konnen ou te ka mte te tèl moun di nan youtube. Premye bagay m mande kesyone moun, kesyone ki krediblite moun nan. Paske lè n ap gade nan sosyo medya yo ke Gen anpil bèl fòmasyon map tande map di manman tèt mwen fèm mal tankou mwen oblije di ka kòman fè moun yo kwè nan sa e kòm ou te atake sektè relijye a ou wè kote moun nan konn ap di ke ou yon nèg li pran pyel met sou tèt moun nan ap vide dlo antanke yon benediksyon E youn nan bagay tou, e konnen nèg yo konn manipile pèp la tou, poukisa ou fè moun nan vin legliz 7 jou pa semèn, ou pa di moun nan al travay, al lekòl, aprann yon bagay, al vann yon, pito te di moun nan, al vann yon, al vann yon bat, al vann, achte yon ti bagay vann, men ou lè fè moun nan vin 7 jou Ou di Bondye ap beni 7 jou. Bondye paka paka vin fè moun nan vin legliz 7 jou pa semèn pou di Bondye ap beni, pandan ou pa kite moun nan al ou pa kite moun nan al lekòl, ou pa kite moun nan al vann al al ap al pran al al si se pa yon bak sirèt lap vann li tap fè kòb. Sa vle di ke ou wè kote ke ou kenbe moun nan, paske lè w gade, an nou gade serye Fritz, ou panse nèg sa yo e e moun nan renmen vre? Yo renmen lè w vini fò w vini ak ofrann, Chak sou Winsèt jou a semèn yon ofrann paske gen yon kòb kap fèt sa vle se yon biznis li ye paske m pa kwè ke Bondye di moun nan vle vini nan yon asanble 7 jou pa semèn ke pou jwenn benediksyon alò se yon lòt topik li ye kòm antanke nou tap pale de enfòmasyon sa vle di ke gen de bagay ke moun yo ap veyikile nan kominote pa nou an fò nou kesyone yo bagay sa se fos yo ye sa vle di ke fò nou pran met tèt nou sou zepòl nou. Paske lèm gade anpil moun kap di mtande entèl di entèl di entèl di mdi ki moun ki di paske mwen menm se moun ki kesyone nenpòt enfòmasyon mkesyone krediblite moun nan. Definitivman li enpòtan pase ke nou jwenn sa bokou nan sosyete nou an kote ke vrèman moun yo ale rete nan yon kwayans ki pa vre pèmete mwen de di pase ke nou jwenn ke daprè labib, labib di Men kòman pou bay, e non sèlman nèg k ap manipile w la ki sa l fè, li di w kon sa ke mil kanpe, de mil kanpe, twa mil kanpe, nèg yo ap fè gwo ofrann pou yo anrichi pwòp yo menm, alò ke pèp la li menm yo kite l nan povrete a, imajine w nèg a mande w yon ofrann, de Salomon, permettez-moi de dire, est-ce qu'il fait sens pou ou menm? Ou menm menm ki wè e w ap tande moun sa a, ou fin pasyone, ou pral bay ofrann pou Salomon, alò ke nou wè sa se yon charabya. Tu vois? Pase ke bagay bagay ki enpòtan Dye di men kòman pou l bay san l pa deranje w ou bay avèk volonte w avèk kè w men lè nèg la ap egzije w pou ton bagay sa kòman w rele moun sa ou rele moun sa mèsenè alò sa w di a sa nou mete ke nou gen yon nou pral frape nou pral fè yon sijè sou sektè relijye a nou pral pale de tout domèn yo Kòm sa yon trik, se jeneral nap pale de enfòmasyon, enfòmasyon, men nou gen pou nou chita sou sa, pou nou analize tout sa kap fèt nan kominote an tèm relijyon, pou nou gade di, men sa nou panse, sa vle di ke, men kote moun nan ale odela, lap bay moun nan fos enfòmasyon, paske premye bagay yo te di enfòmasyon, eske lontan, eske lontan men kòman moun te konn enfòmasyon, kounye a se yon pwofesè. manman w avèk yon otorite men kounye a enfòma bon enfòmasyon yo la e pa pa lè ke pou nou kite moun ap twouble je nou paske ki moun li ye kot enfòmasyon soti sa vle di ke gen anpil moun kap twouble je w pa kite moun twouble je w nan fò enfòmasyon sa yo anvan w pataje enfòmasyon an kèlkeswa moun ki voye l ba ou a poko pataje l nan tout kote ou gen dwa voye l bay tout moun nan kontak ou. Men, kenbe rezèv. Di, m pral gade ki moun ki sot enfòmasyon fo sa. Definitivman.
Se sa ki enpòtan. Chèche sous enfòmasyon an. Pou ke ou kapab ou menm, pou kapab gen kredibilite pa ou. Paske lè ou pataje yon fo enfòmasyon, yo pral ba ou kritik la tou wi. Yes. Ou konprann?
Sela vle di ke sa fè ke li enpòtan Poko fè trè trè atansyon avèk enfòmasyon ke wap wè sou youtube yo e pou fè trè atansyon avèk nouvèl kap vini ba kap vini kote w yo pou ke w pa kouri sote sou yo pa pran tan sou yo fò w kapab analize yo pou konprann yo e se sak pèmèt ke ou pral gon sosyete ki konprann vrèman ke l pap tonbe nan erè lòske l jwenn bagay sa yo li konn kòman pou l jere yo men an efè Nou wè sa anpil, anpil, anpil. Bagay sa a, kòman dirèj, li, nou wè ke sosyete nou an e parèt yon sosyete ki vrèman vilnerab nan sans sa a, nan pran fo enfòmasyon, pataje l, epi san ke enfòmasyon sa a li, li, li, li se yon enfòmasyon ki pa kòrèk, ki vle di nou bezwen fè pil, anpil efò pou n soti nan kad sa yo, pase ke M wè ke nou menm nou dwe defand sa ki bon e sak pa bon yo tou fò nou kapab di w men sak bon men sak pa bon pase ke li enpòtan pou ke nou ba w bon bagay pou ke w tande bon bagay e ke nou menm nou pa nou vin la nou vin akonpanye w nan sa ke wap tande yo e ki pa fyab yo pou kapab fè trè atansyon avèk yo.

Yo di sa, se yon bon repons. E ki yo li ye? Ki, ki, sa vle di, m toujou ap poze, m di ki yo li ye, ki moun ki di l? Paske ou pa ka di m ki moun ki di l la, m pa ka ret nan yo n avè w. Eske ou tande yo di l? Ou tande yo di l la, sa vle di ke pa paske ou tande yo di l li vrè. Paske ou te gen enfòmasyon, ou tande yo di l li vrè. E E se sa nou menm nou vini, nou di nan Bèj Motivasyon, nou gen yon lòt travay n ap fè nan kominote pa nou an, eklere w e pou sou nou pral pale sou anpil sijè e pou nou ap eklere w, kote n ap ba w verite. Djòb nou la se pa kreye sansasyon, di bagay ki pa vrè pou nou ka gen lèk moun gade nou men kèlkeswa nou te gen yon moun ap gade nou l enpòtan e sa n ap di a nou di l Nou gen kredibilite de sa nap di a, paske nou pa pale de pale voye moute, paske m pa kwè nan voye moute, mwen menm m kwè ke nan done syantifik, yon bagay ke m ka pwouve, yon bagay kote ki vrè, menm si l ke, kèlkeswa l te filozofi tou, e bagay tou, m pa ka pase voye moute, san ke m pa konnen bagay tou, paske pafwa, e pa opinyon pa m ki enpòtan, e ki moun ki, si w ap fè opinyon, w ap fè opinyon, men si w ap pale de bagay verite, gen de bagay ou pa ka pale. Definitivman, definitivman. E youn nan konsèp ke nou dwe nou menm, nou dwe Bèj Motivasyon, se rakonte fè la jan l ye an, e pou n kapab edike pèp sa a, pou pèp sa a kapab gen yon mantal ki lib. Paske se mantal la, paske enfòmasyon mantal la resevwa se li k kapte, e lè l kapte li, li kapte l pou yon bon tan, Lèl fin kapte li li pa trèt pral patajel e lèl patajel gen moun ki pral konprann son verite e poutan li pa gen yon bon fondasyon ki vle di nou bezwen ke ou konprann a chak fwa ke ou tande yon enfòmasyon verifyel byen verifyel avan ke ou rete ou vin kwèl pase ke nou gon medya vrèman an ayiti ki son medya ki deja pap ba nou bon fòmasyon, nou vin genyen rezo sosyo yo ki pap pote bon enfòmasyon ba nou, ebyen sa pèmèt ke nou vin nan yon kondisyon kote ke nou vin sanse ke. nan lanbara a pwòp tèt nou ankò. Nou nan, nou nan, nou vin antre nan yon espri degareman a pwòp tèt nou ankò. Konprann? E sa fè ke, e, gouvènman pa egzanp an plas la la a, gen kanpay k ap fèt pou destabili, pou kapab pèmèt ke se yon vye, pi vye gouvènman ki te ka egziste vrèman. Ou konprann? Akoz de movèz enfòmasyon k ap vini. Ebyen, pou nou kapab vrèman konprann, paske enfòmasyon sa yo, y ap vin, e pa sèlman nan syèk sa a, yo gen plis ke konbyen deked ke n ap tande yo, men yo pa janm fè n ale pi lwen ke fè nou fè bak dèyè. yo fè pèp la, yo manip, yo vire pèp la tèt anba, yo ka, yo kòm si yo pran pèp la, yo mete l nan kaptivite, pou yo ka fè kapab, pou yo kapab fè kapital yo. Ou konprann? Ebyen, ou bezwen ou menm konprann ke, pou ke nou libere mantal sa a, pou ke nou fè mantal sa a vin, mantal sa a vin devni yon mantal ki lib, li bezwen tande bon enfòmasyon. pou ke li pa pataje fos enfomasyon e pou ke pou l kapab delibere lot mantal ki anchene e ki poko janm ka dechennen jiska prezan byen nou bezwen travay pi di pou nou kapab fè sa pou kapab konprann nou nou menm ki nan bèj travay sa son travay ki ki pa fasil men nap rete ladanl nap rete ladanl pou ke nou kapab. pote sa ki bon, sa ki pou fè w viv ke Bèj Motivasyon pap yon travay ki nil, men se yon travay ki fyab. A vou bonte. Alò nou, se sa ke nou ap fè yon travay, nou kontan e ke nou pral fini e nou kontan paske nou menm nan se edike pèp la, se sa sa nou kwè ladann, paske nou pa vle yon pèp ke yon jenerasyon kap leve kote tout moun kap fè manipile yo paske nou di ke gen anpil moun se kòb yap fè sou ou, se kreye sansasyon, sa vle di ke ou paka nan yon òganizasyon kote yap fè kòb sou ou, kote gen anpil moun kap, se la ou kreye, se la ou kreye richès yo, sa vle di ke plis yo baw fo enfòmasyon, plis yo yo plis gen kòb, paske m te sanm an tou ka depi yon moun pa vle w kesyonel. Kèlkeswa òganizasyon w ye a, li di se li di w se se li menm ki konnen, rale kò w la. Se li menm yo voye yo se li menm sa vle di ke chak moun de ou pa ka sa vle di Socrate te jwenn lamò l se paske li ta ontre pèp la pou kesyone yon moun sa vle di ke si w tande yon moun ou pa vle w kesyone l Se pou rale kò. Alò se yon plèzi pou nou retrouve w, n ap di Fritz dènye mo a avèk kominote a. Bon, dènye mo a, n ap salye pèp la ankò yon lòt fwa paske nou pral deplase la, paske li enpòtan nan sa n t ap pale a, nan topik nou pale a, se enfòmasyon. Enfòmasyon e paske nan moman ke n ap viv la, nou kapab di nan epòk, nan syèk ke n ap viv la, nou jwenn plis enfòmasyon opa avan. pase ke nou konnen e teknoloji a e ke tout rezo sosyo yo branche e sela vle di ke nou jwenn plis enfòmasyon. Men an efè, nan enfòmasyon ke n ap jwenn nan, nou mande w pou fè trè atansyon nan sa ke w ap kaptire a ou menm. Nan sa ke w ap pran a pase ke gen anpil, anpil, anpil manipilatè deyò a ki la pou Pote fon enfòmasyon ba ou pou mete ou nan yon delima pou vin sanse ke vin kwè yo e lè w fin kwè yo konsa ou menm ide sa ke ou pral pataje a son ide ki ki pa fyab ki pa gen okenn sous ki kredib yo sòti epi ou menm ou pran l. Yo soti tout kote, nan tout sous, nan tout kouch sosyete a vrèman, vrèman. Tout kouch nan sosyete a w ap jwenn enfòmasyon ki pa kòrèk. E sa fè ke lè, lòske w ap aprann, aprann bon bagay. Mete bon bagay nan ou menm pou pa kite kèlkeswa sektè a pran mantal ou pou l mete w nan yon tip desklavaj kote ke pou pa janm libere. Se te sa m t ap kite avèk nou. Mwen salye nou tout e abòne a chanèl la pou ke nou ka fè plis efò. Mèsi. Dènyè mo mwen se lè yon moun pataje yon bagay avè w poko voye l bay koube moun ou gen nan kontak ou rezève l Verifye sous enfòmasyon an anvan. Lè w fin verifye sous enfòmasyon an, ou wè si se yon enfòmasyon ki kòrèk li ye, ou ka pataje l. Lò w ap viv pi bon an sante, e mantalman w ap pi byen, fizikman w ap pi byen. Alò non pa m se toujou Robenson, ki se yon plèzi pou nou retrouve w, nou espere ke nou la pou nou edike w, nou la pou nou fè w konprann bagay yo, se sa nou la. Mèsi a tous, a la pwochèn.
Mèsi a tous.